Bagay nou ou li pou mal nan sot la non. Ah ta sanble m pa pral panse jodia non.
Oh sa e pa bibi? Sa l dwe kapab fè la? Depi lè yo te fin kase tèt misye nan mango a m pa gen kontwòl misye menm non. Sa l dwe kapab fè la? Ban m rive sou misye. Yo, Bibi, sa k genyen menm? Epa m pa janm wè menn. Depi lè nèg la fin kase tèt ou nan mango a, ou t al nan sant lan w t al panse a menn. M pa janm tande bri w menm menn. O! Epa tèt misye panse toujou mesye? Ah ta sanble misye te baw kout bra move kote wi menn. Yow sak cho menn ann pale non menn sak pase. Ooh e pa map pala bibi l pa okipe m bibi wi menn avèw map pale wi menn sak pase mwen la pale avèw menm yon kout peto pa fè bon m santi menn sak pase menn sam ka avèw m pale avèw ou pa janm reponn mwen sam ka avèw baz ann pale.

Pa wont pou wap mande sa w gen avè m toujou? Ou pa santi w jennen pou mande m sa w gen avè m? A monchè, fò w ta jennen monchè, fò w ta jennen! Ou pa wont mande m kisa w gen avè m? Atò w pa konn sa w gen avè m? Ou pa konn sa w fè m? Enben, si w pa konn sa w fè m, si w pa konn sa w gen avè m, bay vag! Ou mèt bay vag! Abibi monchè, se zanmi nou ye, pa vre? Se zanmi nou ye. Si m fè yon bagay m pa konnen, di m men sa m fè w. Di m monchè, men tèl bagay ou fè m, tèl bagay ou fè m. Epi, si m ap eskize m pou m mande w eskiz, m ap eskize m menn. Si m fè yon bagay m pa konnen, di m men sa m fè w menn. Bon e zanmi nou ye monchè. Kisa m fè w menn? Ann pale n menn. Sa m fè w? M paka mwen menm ki mennen w kote ok m dakò pou m moute pye mango a premye bagay ou fè lè w te wè nèg la ap vin a manchèt la ou te dwe di m sa ou te dwe di m sa answit ankò nèg la fin pran m li mare m an giz pou ta mande nèg la padon pou ta di padon bòs la li pap fè sa ankò non ba chans la okontrè ou menm ankò ki pran w gwo bout bra ou pran w gwo makak ou voye bay nèg la ou fè nèg la kase tèt mwen. Sa se bagay zanmi liye la? Eske sa se bagay zanmi liye la? Se pa bay malfektè wap regle? Atò pou ta mande nèg la padon, pou ta mande nèg la gras poul liberem, son bout bra, son gwo koko makak ou chache, ou voye ba li, ki rann ke kounya la men tèt mwen panse jiska prezan. Yow, m pa nan kozew frèm, m pa nan kozew, em pa konnen kom zanmi, e de pase devanm la frèm.
Gad jan misye egare mesye. Kijan w fè enbesil konsa menn. Atò ou pat wè son manchèt ki te nan men nèg la? Ou pat wè son manchèt ki te nan men l? Lèm voye baton an ba li a, se pèm te pè poul pat koupe tèt ou wi. Ok, imajine w, si e te kout manchèt la l te ba w nan tèt, ou pa tap mouri? Si se kout manchèt la nèg sa a ba w nan tèt frè m, Ou kadav wi menn. Se wèm wè ke misye soti poul koupe tèt ou vre kounya m fon panse mal chache yon baton m voye bali wi se te manchèt la misye te baw nan tèt la baz yow lè konsa w kadav wi menn son byen m fè pou ou wi son kout baton l baw nan tèt se pa kout manchèt la l baw non menn Se te manchèt lòt ap mouri menm. Gad jan misye egare mesye. An, se pou sa w pa byen avè m nan, si e pou sa ou mèt pa byen avè m. Wè li, esplike nenpòt moun, esplike nenpòt moun sa k pase a w ap wè kiyès y ap bay rezon tande. S on byen m fè pou ou wi, ou pa konn sa, ou egare, ou enbesil, ou pa konn lò moun fò byen pou ou. Se vle m pa t vle kite misye koupe tèt ou a manchèt la wi, e sa k fè m te voye baton an wi. Ok ok banm di yon bagay tan pou te voye bra ba li sa fè ou pat vini ou pat mandel chans lan sa fè e pat chans ou te mande tan e bra pou te voye ba li ou pat ka di patron bòs la silvouplè ba chans li pap fè sa ankò ou pat ka fè sa pito tan se bra a pou te voye ba li a monchè m pa dakò avèw monchè sa fè se pa chans ou te mande tan se se se gwosè bra sa pou te voye ba li sa fè e pat chans ou te mande mwen. Bay glase mande bwè.

Sa w panse? Si nou mande misye menm, misye pa ta achte youn pou nou? Sa w wè? Nou pral mande misye menm? Non monchè, ou pa bezwen al mande nèg la menm. Bagay pou fè nèg la pran w pou grapya wi menm. Misye ka grapya Lizo wi menm. Nèg la achte yon bagay lap brè bagay sa yo epi ou menm ou pral mande l. Bagay pou fè nèg pran w pou grapya wi frè m. Antolèka, m pa di w pa ale, men mwen menm m pa prale. M pa vle nèg al pran m Pou grapyay menn. M pa vle nèg al pran m pou kokorat. M konprann sa w di a wi menn. Men, se Bib la k di, mande w a jwenn. So m pral mande menn. M pral mande. Men, si m te mande nèg la avan m te moute pye mango a, tèt mwen pa t ap janm kase konsa non menn. Pito m mande tande frè m. Tan m pran sa yo pa bon mwen. Degaje w papa.
Mwen m pa avè w frè.
Yo, gran bòs, sa k pase? Nèg anfòm? Monchè, m pa menm t anvi di w wi. M pa konn si sa ap deranje w. So, nou de ak nan wout la la menn. N ap mache lontan, nou swaf. So, m pa konnen si sa ap deranje w baz. Menm jan w achte ji a, m pa konnen. Si w gen ase kòb nan pòch ou, ta achte youn pou nou, gran bòs. An di sa ap deranje w, ta achte youn pou nou baz. Bon, tann mwen. Bon m di w yon ti pawòl. Sa k fè w pa chèche yon travay ou fè? Lè m gade w byen, m wè w gen de men, ou gen de pye. Men, chèche yon travay ou fè, mouche. Se pa chita la bò lari a, chak moun ki pase, mande yo senk goud. Chak moun k achte yon bagay, mande yo pou yo achte pou ou tou. Chèche yon travay ou fè, ti kokorat, ti vanipye, Ti san azil. Men chèche yon travay ou fè monchè. E sak fè peyi a eta li ye a wi. E sak fè ou wè peyi a paka mache a wi. Nou yon pakèt ti kokorat nan lari a anyen nou pap fè. Siveye moun k achte yon bagay pou n mande yo pa nou. Bann ti kokorat. Bon m depase la tande. Talè pou nou pa kidnape m la. Bon m depase la. Bann ti kokorat.
T yow ou gen rezon wi menn misye pa deblaze l pa blaze m non menn T ou gen rezon menn si m konnen m pa t ale non menn. T yow m te pa ale w wi menn T yow m te pa ale w menn yow wont sa baz e w vle al pran pase m te gentan di w sa m te gentan di w misye ap joure kanmenm.
Evre ui menn. Neg la gate sanm ui menn. Manik fè sanm achte yon bagay poul gentan vin mandem ah monchè misye gate sanm ui menn. Wi fout. Gadon lady kap vin lòtbò a mesye. Bon Sa manzè met sou li la mesye. Manzè rete pran poul mache toutouni nan lari a wi mesye K manzè rèd wi menn. Gade gwosè boudaw. Oh epa manzè banm kou.

Manman! Gad koman misye eklate tèt nèg la on grenn bal mesye. Aa e bon pou li on ti jus m mande l wi olye pou lache l bon mwen se joure l joure m aa se te mwen menm m tap releve l epi m retchwe l ankò e fout bon pou li. Yo, Bibi, ann ale tande menn, ann pa ret la tande, pou yo pa di nou k te tiye l, ann ale menn, ann ale. Yo, Ricky, talè menn, ou pa eji a bò tèt misye a menn. M fin pran ji a, apre sa m prale. Yo, tann mwen. M pral pran ji a, apre sa, nou prale. Tann mwen la menn. M pral pran ji a, m ap vini. Yo, sa misye di m la menn. Ann ale papa, ki yon frè visye konsa. Kite ji a ann ale frè m. Ebyen oke, m p ap di w anyen. Mwen m ale tande papa. Mwen m ale frè m. M retire kò m la.

Ou pap fin enjoy video a la epi pou ale san w pa abone ak chanel la non. Fè sa kounya map tann ou. Peze bouton rouj adwat ekran nan ki make subscribe oubyen s'abonner pezel li menm ok ou mèt pezel li menm ok aktive ti klòch la tou ok mèsi paske w fè sa.